Chè frè e sè e ami dan le Senyè, mwen salye nou nan lè sa, dan le bon non de notre Senyè Sovè Jezi Kris, kòman nou ye? N ap kenbe, n ap lite, an esperan ke nou byen. Se yon privilèj pou mwen rantre lakay nou nan lè sa. Pou mwen anbwase tout zanmi chanèl zèt orijinal yo kèlkeswa kote w ye mwen rantre lakay nou pou mwen salye nou dan le non de jezi pou nou di ou chanèl sa se chanèl pa w pa vre ebyen ou gon bagay pou fè abòne Avèk chanèl la pataje like e kite yon kòmantè pou nou sa ap fè nou plezi sa ap fè nou en de mo di byen sa ap fè nou di byen wap kenbe nap lite pa vre. Jou pase a nou te pote yon videyo, tit lan te di pa goumen pou kont ou. Pa goumen pou kont ou. E se egzatteman dezyèm pati a nou vin pote pou ou, pou nou di ou remèt le senyè batay la. Pa goumen pou kont ou. Nou te pale w de Jozafa ki te anfas yon atak kote twa lame te vini atake peyi Jida. Nan epòk lan, se te Jozafa ki te wa e se li menm Lesenyè te konfye pèp lan ki te gen tout responsabilite E gen yon moun ki vin di Jozafa, Gen twa lame, wi, ki gentan sou tè w la vin atake w. Jozafa pa t gen lòt bagay ke pou li te fè, li te al kote Bondye. Li konnen avèk Bondye viktwa l la posib. Avèk Bondye, li pa ka pèdi nan batay la. Men l konnen si l pran lame pa l, l al goumen poukont li, Li pap kapab reyisi paske taktik batay la, li pa konnen l. Jozafa te al kote Bondye, li lapriyè, epi li kontinye ap chèche Bondye. Epi gen yon pwofèt Bondye ki ranpli avèk lespri Bondye. Zakasyèl, Bondye pale avèk li. Li di, Letènèl pale, li di, Pandan n ap loure la, epi viktwa nou yo posib. Nou pa konnen ou menm ki sa ki ap fè w kriye depi kèlke ane, e ou nan yon dezè poukont ou, w ap viv nan yon mond poukont ou, menm lè gen moun bò kote w, Ou sèl. Dèfwa, tristès yo si tèlman anvayi w ou pa jwenn moun pou pale, ou pa konn ki moun pou rele, tèlman moman yo parèt nwa. Nou vin di w envite Bondye tande, pa goumen pou kont ou. Petèt se pa nan yon batay fizik w ap goumen, konsa tou ou ka gen edmi ki kanpe kont ou, enpozan, ki ap bare w, ki ap atake w nan dòmi, nan fanmi w. Epi moman yo konn parèt difisil pou ou. Humm. Yo vin di ou pa goumen pou kont ou. Jozafa te konnen fòs pa l pa t ap kapab. E Jozafa te gen lame tou. Li te ka di a, si lame vin atake m, m ap pran lame pa m epi m al atake yo tou. Humm. Lal kot Bondye. Ou wè moun Bondye a? Lè l anfas dè moman nwa, dè sitiyasyon difisil, dè moman difisil, li pa gen lòt bagay ke l dwe fè. Se al kote Lesenyè pou Lesenyè di mo pa l la, paske l konnen batay la pa pou li. E se sa k fè gen yon otè ki chante yon kantik ki di, Batay la se pou Letènèl, poukisa m ap kraze kò m? Ou mèt eseye depi jodi pou rive demen. Se pa anyen w ka regle. Pito m lage batay la nan men Letènèl. Nou vin di w lage batay la nan men Letènèl tande. Viktwa w posib avèk Bondye. Reyisit ou posib avèk Bondye men se lè w pa batay pou kont ou. Se lè ou envite Bondye Se lè ou remèt li dlo nan zye a, ou remèt li desepsyon an, ou remèt moun k ap atake w la, paske ou konnen ou pa ka goumen, ou konnen ou pa ka defann tèt ou nan sa w ye a, men ou gen yon bon bèje ki kapab mete w deyò. Gen yon otè ki chante ki di, Mwen gen yon bèje k ap veye sou mwen.

Viktwa posib la. Jozafa envite Bondye. Bondye pale, li di Jozafa, Ou mèt kontinye adore m avèk tout pèp la, pèp Jida. Kontinye ban m glwa. Kontinye salmondye m. Alelouya! Kontinye leve non m byen wo Viktwa posib, batay la rele w. Pow! Poukisa Bondye pale? Paske Jozafa te envite Bondye. Nou pa konnen nan ki sitiyasyon difisil ou ye, nan ki dlo nan zye, nan ki moman nwa, nan ki tristès, nan ki chagren ki vle fini avèk ou, ki vle pote w ale. Defwa ou pa jwenn moun pou pale. Defwa ou pa jwenn moun pou rakonte, pou ta pataje lè w kouche ou pa ka dòmi swa ou maladi. Sa yon desepsyon! Sa yon pawòl, yon dosye yo mete sou do w k ap fè w kriye! Hum! Gade! Se rete w ap rete! Piske w envite Bondye nan batay la, se rete w ap rete w ap wè w genyen viktwa. Se rete w ap rete w ap wè san w pa goumen wi, w ap genyen batay la. Chè frè e sè e ami! Dan le senyè Nou vin di w nan sa w ye a gen yon moun ki an kontwòl maladi a wap soufri lontan pa vre ou malad tout moun kap gade w yo wè ka sa son ka pèdi yo wè w pa ka reyisi menm ou menm lè w gade tèt ou ou konn mande pou ki se mwen ki an fas sitiyasyon difisil sa humm gade se rete wap rete nan sa w ye a wap wè syèl la. Mete w deyò. Nou vin di w kouraj. Envite Bondye nan maladi a. Envite Bondye nan desepsyon an. Envite Bondye ee lè dyab rasyal kanpe kont ou. Envite Bondye nan batay la ou ye a. Senyè a gen kapasite. Menm jan Jozafa te ranpòte laviktwa avèk tout pèp lan, enben nou vin di w viktwa a posib pou ou maten an. Ou menm ki pral tande nou sou chanèl zèt orijinal, nou vin di w avèk Bondye wap genyen batay la, avèk Bondye ou pa pou kont ou nan sa w ye a, envite Bondye li kapab mete w deyò nan sa w ye a, Senyè a la li fidèl, li jis, li toujou gen menm pwisans, pawòl li gen fòs toujou, sa l te konn fè nan tan pase yo, li toujou ka fè l toujou, men envite Bondye.